Mesaj Fantom pote pou nou an timoun sa vo plis ke lò franchman ann koute e sa Fantom di yo tèlman enpòtan e mwen pat ka pa potel pou nou ann tande mesaj Fantom pote pou nou yo e ann koute yo ann wè kòman n ka fè pou n swiv yo a la lèt jan ke Fantom di an Ayiti Anba lakay nou sa ka rive li ka rive mwen menm li ka rive ou menm li ka rive yon lòt kap viv Sendomeng menm jan avèm nou pa gen pou n goumen a moun. nan kay yo. Kwaze pou n kouri devan yo paske nan kouri machin ka al frape nou. Lakay nou l pa lanfè. Wi l pa bon se vre. Men chaje kote nan peyi a n ka viv. Li pa fòseman Pòtoprens. Chaje pwovens. So y ap pran nou voye nou lakay nou. Nou pa nan goumen silvouplè. Pou n pa nan tonbe sou bagay machin pa frape nou pou nèg pa bat nou pase n pa timoun ki reta moun mwen menm wè m tou di nou sa si sa ta rive m pa gen okenn fòs m ap pale non ou di m monte m ap jòs di w pa manyen m monte byen san fòse. Epi lè m rive kote m rive a, m just chita, m pran telefòn mwen, m pran pa avoka m, sa m gen la yo m fè yo pran yo m bon. Vann yo m mwen, ban m kòb mwen, sa n ap fè fè l, ban m kòb yo, pa anyen ankò non frè. Just toujou sonje kiyès nou ye. Epi kesyon m gen pou n poze otorite nou yo, èske yo toujou gen relasyon diplomatik ant 2 peyi sa yo? Sa se sak pou ouvè je nou. Tout tan n pa konn si gen relasyon depi dayè depi peyi a koupe bagay baw viza pou vin vizite peyi lap kwè pa gen relasyon diploma nou pa gen relasyon diplomatik ankò la ant 2 peyi sa se 2 peyi k an gè e konsa l ye nou bezwen konnen nou menm ki ayisyen k la k swadizan di k gen ti mwayen yo èske toujou gen relasyon diplomatik ant 2 peyi sa yo ou pa pou n ka fè pakèt nou retounen lakay nou. Pase nou pap vin kite moun sa a touye nou la. Men kisa men mesaj m te vle voye ba nou. Minis fi sa a m wè l ap vin di pa bouskile yo pase si pase lòtbò. Men m swete lè w di w voye pitit ou ba ou a m swete mo w di l ou di kè w di l ou panse l e ou tou prepare pou li tou wi. M swete sa paske se bèl pawòl m apresye pawòl la men m swete ou panse l kè w di l e w prepare pou li. Paske menm lè anpil moun fè pa Mexique lòt moun fè pa Baha'i nan sèl pil ayisyen la wi e lè mal jwe nan pwovens isit nan pwovens isit yo mwen ti valè ayisyen ki gen isit mesye wi chaje ayisyen la toujou prepare pou li sèlman paske ti kal sak anba a la grangou a twòp e bagay yo twòp pou yo lè n vin ajoute sa yo la k pral nan chomaj menm jan an pral gen anpil ladan yo k ap gaye wi prepare pou gaye a. Se te yon plezi moun yo big up yourself junior men nan pil love tapajè ti laday tout nèg tout moun ki te anba live la tout moun ki poze kesyon yo epi m renmen nou anpil m renmen ayisyen anpil m pap ba nou manti menm lè dèfwa nou nève m menm menm si ayisyen derespekte nou m renmen pase ayisyen kanmenm menm lè m ta si mwen ap fè yon bagay la m pap kapab gade m pap kapab gade l ou pa konprann m pap kapab gade l vre. So m renmen tout ayisyen, m renmen tout moun an jeneral. Nou menm tou aprann renmen moun, menm lè n pa renmen yon moun, menm lè n pa fanatik yon moun sonje sa m di nou, toujou ba l respè l. Paske pou l fanatik moun sa a nou pa renmen an lè l wè fòt ou pou l ba l fòt ou respè l. Ok? Nou ka fè challenge, nou ka fè konpetisyon nou jan n vle men ak respè youn pou lòt. Junior man, big up man, m ale.